Bonswa tout moun m espere ke nou anfòm donk jodi an mwen la pou yon lòt videyo nou ka bon bagay la m donk gade videyo a jiska la fen pou m kapab eksplike nou tout bagay mwen sot fè yon live ke mwen mande eske m mèt di kisa m te vle di a egzakteman nan live lan oubyen fè videyo a pou pale de sa gen plis moun ki te di m tou di l on sèl moun ki di m Fè video a do, m pito fè video a pou m ka pran tan m, pran san m, pou m ka byen eksplike nou li. E deja tou entènèt lan t ap ban m yon move koneksyon donk ok, donk m fè video a de preferans. Pa bliye kite tout anons yo, pase lè nou wè yo sou video yo, reklam yo, gade video a jiska lafen pou n ka ap wè reklam yo, sa ka rive ke se nan fen yo mete yon sèl reklam. Mwen konn mete plizyè pati pou youtube mete reklam pou mwen. M gen dwa mete 50 pati, youtube mete yon sèl reklam sou videyo a. Donk, gade reklam, gade reklam nan jiska la fen apre sa wap wè videyo a kontinye kote ke li te pran poz lan. Epi pa bliye like videyo a, kòmante l, pataje l tou pou kab fè plis moun konnen plis de sijè ke m pral pale an. E ou menm tou, m panse videyo sa ap trèzenpòtan pou ou. Donk gade jiska la fen. Sitou medam yo lap trè trè enpòtan pou nou epi mesye yo tou nou ka patajel pou plis moun ka konnen plis bagay apropo de sa donk like kòmante pataje abone aktive klòch notifikasyon an chak nou poste yon video youtube ap voye yon notifikasyon ba ou apre sa so kite reklam nan pase se tout sa kem te gen poum di nan entro sa map kite nou apre entwodiksyon video a poun ka pale de sijè a plis ok.

Ok um sa fè trè lontan ke m te konn zanmi m ki te gen yon boul nan tete l bon sa pa fè two lontan pase sa lè sa m tap fè reto um li te montre nou kòm si li te vin sèvi kòm yon pwofesè pou nou nan kesyon sa kòm si l ap montre nou l ap di nou ke li danjre Medam yo souvan gen boul nan tete, men kijan pou nou palpe tete nou, tout sa. Li te montre nou kijan pou nou fè l. Li te di nou just leve yon men nou anlè, epi palpe tete nou, oubyen just mete yon men sou tèt nou epi palpe l avèk 2 dwèt. Si nou gen mas nan tete nou, n ap wè sa. Mwen te toujou fè l, m pa t janm remake anyen. Avèk 2 dwèt la, m pa t janm remake anyen, anyen, anyen. Ahm dènye moman sa yo, sa fè kèlke mwa, dizon 2 ou 3 mwa, ahm mwen remake ke mwen gen yon boul nan tete m. Epi men se pa lè m fè l tèt mwen konsa m fè konsa. Jis rete nòmal epi m just like peze li peze l konsa e m just remake ke m gon boul nan tete m. M di waw. Gen dwa se jis. Nou konn tete m gen tete moun ki gen grenn gen ki pa genyen. M di petèt ke se grenn tete m pral genyen oubyen m pa konnen. Dirèk konsa tete m. M rete rete m vin gon doulè nan tete m. M pa ka touche rad ansanm avè l. Se pa tou lè de, se jis sa sèlman. M pa ka touche rad ansanm avè l. Lè yon jou, m leve, rad lan kole sou li, se rele, m pa ka touche rad avè m, se l ap pike m, l ap pikote m. Epi m di, ok, m pral lopital. Lè m rive lopital la, pou moun ki konn Ayiti byen, m t ale Eliazar Germain. M rive, m fè yon bann tan nan liy. Yo ban m ti kat sa. Lèm rive kote doktè a mezanmi, li pa touchem menm. Li banm yon konprime, li banm non yon konprime. Sa ibi ki sa sa ye, ibi, ibi je ne sais pas quoi pou m te bwè pandan 10 jou. Ok, li poze m yon bann kesyon, si m fè pitit, si m jete pitit, si m te ansent deja, Si m avòte, si m fè sesi, si m gen fanmi m ki gen kansè, si m gen sila, si manman m gen kis nan tete, si papa m gen sesi, a! yon bann kesyon. M va prale vit pou m ka byen esplike l. Men a ma konesans m pa konnen m gen fanmi m ki te fè kansè. M pa konnen m gen fanmi m ki te gen yon pwoblèm tete, ki te fè operasyon nan tete ou kwak se swa. Epi, apre pil kesyon yo, li banm randevou, apre, lèm fin bwè tout konprime yo, li banm randevou, premye jou règ mwen pou m rele l. M vin bliye rele l an oktòb, e m vin fè sa an novanm nan. Premye jou an vreman m rele l, epi li di m konsa, vini nan lopital la an lan demen. Vreman vre, m ale lopital la an lan demen, men se pa li ki te la, mwen jwenn yon lòt. Doktè, men ki toujou, se te ansanm avèl, se yon chirijyen. Kounya la menm mesye dam, pa yon pwoblèm. E, kote, kote, kote. Pa yon pwoblèm nan. M ale, m rive, epi li fèm wetire tout rad sou mwen, like tout anlè, m te gen yon mayo, soutyen, li fèm wetire tout. Epi li menm, men kòman li fèm pou l palpe, li fè m mete de men m dèyè tèt mwen, konsa, kwaze dwèt yo, konsa, mete dèyè tèt mwen, epi l ap palpe, l ap palpe, l ap palpe m, epi vreman vre, li remake ti bri lan, epi li di m, ou gen yon mas, e, e, e, e, mas o sen, dwa. de 4 santimèt anviwon. Plis ou mwen ki sa, mwen mba konpwen ekriti doktè. Men bagay. Mas ou sen dwa, 4 santimèt, plis ou mwen ki sa sa e douloure. A ki sa sa ye, se vizyon dja, bèl dja bèl dja. Epi l voye m fon sonografi mamyè.

Epi apre sa gon kote l di m konsa, lè l pral ban m dènye papye sa, dènye papye ki pral tiye m nan, dènye papye ki pral rete kè m nan, li di m, Ou konnen, mwen ba w fè sonografi mamè sa paske ou gen yon mas nan tete w de 4 santimèt, sèl sa m ka di w se ke li pa kansyè. Vu ton âge, se pa yon kansyè.

Tout nanm mwen ale. Dam, madam le doktè, madam la doktore di m ap fè an operasyon. Nanm mwen ale. Oh, jou sa m vin lopital pou kont mwen. Manman m pat la.

M rele manman m, m di manman m, doktè a di m fòk li opere m pou l fann tete m. Fann! Fann tete m pou l etire yon ti boul. Like, lè l di m sa, m santi m male a goch, male a dwat. Manman m di m, kòman opere a? Ko ki sa k te gentan gen la pou opere a? Donk wi mezanmi, jan nou tande l la, operasyon nan tete. Kounya la menm, Paske story a poko fini. Mwen al lekòl dènyeman, jodi an mèkredi, lendi an, mwen di, pandan map esplike yon zanmi m sa nan lekòl la, bon, yon ti dam ke m rekonèt, epi li di m konsa, operasyon, nan tete, pi move bagay ki te ka egziste a, li te, doktè a te mèt di w se konsa lap annik fann yon ti kal tou piti, pa fè operasyon nan tete. pou yon ti boul ke w genyen. Li di m, mwen fè medsin natirèl, men remèd w ap fè. Li ban mwen yon remèd pou m fè. Li di m, tòchon ke y ap desann chodyè a, tòchon. Li di m mete l cho nan yon chodyè epi like pa palpe non, prese tete m ansanm avè l Tapone l prese. Epi l di m achte yon bwòs ki nèf, bwòs yo bwose cheve epi toujou ap penyen tete. Apre sa li di m lalwa, sa yo rele aloe vera. Pran glè a k anndan l lan, depoze l sou tete m epi mete yon bagay kenbe l. Se egzakteman sa ke m fè la. Mwen mete li epi m mete yon twal kenbe l epi m just mete yon top m dòmi ansanm avè l. Tankou si m pa p sòti m fè jounen ansanm avè l san pwoblèm. Donk m tou evite tou mete soutyen paske m pa vrèman alèz avèk soutyen. M pa santi m alèz nan moman sa yo avèk soutyen. Donk nou pral pase avèk yon dezyèm pati nan sa ki se yon ti motivasyon pou nou medam. Ok! Sa fè 2 jou, jodi a fè 2 jou ke m ap fè remèd natirèl lan. M ap swiv pou m wè egzakteman kisa l ap bay. E disi 1 mwa, si sa ne chanj pa, je panse ke je serai dan lobligasyon 2 procede a la manière médicale mananye a la manière du docteur je ne sais pas quoi donk si l pa mache m ap eseye fè lòt bagay toujou paske goun moun ki di m bwè te safran m pa konnen si nou konnen l donk nou menm ki konn kelke remèd natirèl nou ka pataje ansanm avèk mwen nan kòmantè yo wi motivasyon pou nou medam toujou pran abitid fè konesans ansanm avèk kò nou toujou pran abitid palpe tete nou Pa kòmsi humm humm humm humm nap pezel fò non. Toujou pran abitid. Mwen menm men kòman m te pezel ki fèm te just fè konsa epi mwen fèl konsa m glise dwèt mwen sou li epi m just remake boul lan ok 4 santimèt 4 santimèt m chache pou nou pou m montre nou. Kote kote kote kote vini 4 santimèt donk toujou pran abitid pa pete tele. Maladi nan tete pa yon bagay ki dous. Se pa yon bagay ki dous ditou. Prefere nou fè tout prevansyon ki gen yo ou liye ke se tretman ke nan fè. Prevansyon miyo pase tretman. Prevansyon bon pase tretman. Donk, toujou pran abitid pa pete te nou. Toujou pran abitid bwe an pil dlo. E pi tou nou pa bezwen malad pou nou bwe te ti moun. Nou pa bezwen malad pou nou bwe te. Purifye kò nou. Si n santi ke gon bagay ki pa ale, pran medsin. Sa yo rele lock lan. Pran medsin, fè granmoun nou fè medsin pou nou. Toujou pran abitid chèche konn kò nou. Bwè anpil dlo, bwè anpil dlo sa ap netwaye ren w, sa ap netwaye w. Donk bwè anpil dlo l ap fè po nou bèl, l ap fè po nou frèch. Bwè anpil dlo. Ok. Lè w pa santi w byen. Ou mal alèz ou bagay, bwè yon ti dlo epi pran abitid palpe tete nou, al wè yon medsen si tout fwa nou ta wè gen yon bagay ki vle dejenere ok, pa panse, pa mete nan tèt nou ke yon moun ka fè nou paske wi se la reyalite ayisyèn, pa mete nan tèt nou ke yon moun ka fè nou paske si yon moun fè nou se jis paske nou bal a. aksè pou l fè l, se jis paske nou ba moun nan kapasite pou l fè l. Donk, nenpòt ti bagay nou wè ki pa nòmal, ki vle dejenere, ale vizite yon doktè. Ok? E si gen doktè k ap gade m mezanmi, m pè kouto. M pè kouto. Nou pa ka met kouto sou mwen. Ok? E si nou se, si nou menm, mezanmi nou se kretyen, priye plis, kwè plis nan sa nou kwè a se li kap sove nou e nan sa nou kwè a tou ka detwi nou donk se nou ki pou konnen si nou fè yon bon chwa oubyen yon move chwa donk vwala medam fè afè nou pwòp fè afè nou jan ke nou dwe fèl ok map ba nou radevou pou yon lòt videyo trè pwochènman ok map ba nou radevou pou yon lòt videyo trè pwochènman ki ap Amizan je pans. E so ya se tout sa m te poze pou nou jodi a si n ap gade videyo a jiske la pa bliye mete nan kòmantè yo team dol de fèf paske mwen remake ke team mwen an solid team solid team dol de stèf donk pa bliye mete nan kòmantè yo team dol de stèf male male male mèsi paske w te kite reklam yo pase sou videyo a e mèsi paske w ap gade jiske la donk babay bay